Coucou les amours kòman nou ye Yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki rantre la kay nou Mwen espere nou tout anfòm Jodi an mwen vini ansanm avèk yon nouvo resèt pou nou ki se yon resèt bannann boure. Jan nou kapab wè sa, la mwen ap kale bannann yo pou m kapab mete yo prè. E aprè mwen fin kale bannann yo, mwen pral prepare lòt sa m ap gen bezwen pou m kapab ranpli bannann yo. Kounye a sa mwen pral fè, mwen pral prepare, blende yon epis pou m kapab mete nan vyann ke mwen pral itilize an ki se yon vyann bèf moulu, men ou menm si ou pa gen vyann moulu an ou gen dwa bouyi vyann ou byen bouyi epi ou chire vyann nan ou byen ou ou blende li nan yon blendè ki fèt pou sa, ki fèt pou bagay ki e pou engredyan ki sèk, nou kapab fè li ladan. Ok guys la mwen pral blende epis la e aprè mwen ap montre nou kisa mwen pral itilize ankò poum prepare vyann mwen an. La mwen ajoute 2 kiyè lwil 2 kiyè vinèg poum kapab asirem ke li gen likid poum kapab blendel. Hey wi guys kounye a nou pral pase nan preparasyon vyann nou an nou gen pou kondiman um moutad origan mwen gen anis ansanm avèk koumen mwen gen paprika mwen gen adobo e mwen gen sèl mwen gen vyann nan avèk epis ke nou sot blende a mwen te deja genyen pralon mwen ki ap cho sa mwen fè mwen pa ajoute lwil m ajoute vyann nan. Kounye a li te yon ti jan konjele pa anba, m ap jis kite li li fè yon ti chofe pa anba, apre sa pou m kòmanse e pase kiyè ladan pou tout kapab jwenn chalè pou yo kapab kuit. Apre mwen fin asire m ke tout jwenn chalè sa mwen fè mwen ajoute kondiman ke m te prepare pou li yo ki se sèl, moutad, origan, adobo, mwen ajoute yo, mwen pa ajoute magi men si ou menm ou ta renmen ajoute magi ou kapab toujou fèl, si ou ta renmen ajoute asid zoranj si ou kapab toujou fèl tou guys ok. La map melanje yo pou tout ka jwenn pou vyann nan ka jwenn gou kondiman kem te mete yo e answit mwen pral ajoute epis ke mwen te blende a pou yo kapab kwit ansanm avèk li pa bliye nan epis la mwen te gen lay, pwavon rouj avèk pwavon vè mwen gen zonyon avèk seleri Mwen ajoute yo ladan guys. Apre sa, lè m fin byen bwase, m fin byen melanje yo, kisa m ap fè? M ap ajoute yon ti fèy bazil sèch ladan avèk yon ti fèy pèsi sèch. Nou kapab jwenn fèy bazil la tou fre nan sipèmache yo, ni pèsi a, men li bon lè nou genyen yo sèch. E nòmalman li kapab fè nou plis tan e. Nan yon moman ou pa t atann ou te bezwen l epi ou vin bezwen l ou deja konnen ou genyen l la e sèch ok guys. Aprè mwen fin byen melanje yo mwen byen bwase vyann nan mwen pral kouvri l pou l kapab fin kuit e m ap bese dife a anba l pou l pa twò seche. Aprè mwen fin prepare vyann nan kounye a mwen pwal fri bannann yo. Mwen te ajoute lwil la an pansan ke lwil mwen te gentan cho mwen ajoute yon grenn bannann men lwil la potko cho sa mwen fè mwen kite li ap cho mwen vin finalize kèk grenn pòmdetè ke mwen te kale mwen potko prepare koupe yo pou m kapab fri yo tou. Map koupe yo an long guys e mwen vle di nou ke mwen pap fè dlo pou m mete ladan si nou menm nou renmen lè nou pase l nan dlo sèl oubyen yon lòt bagay tankou nou mete epis oubyen nou mete yon lòt bagay nan dlo an pou nou kapab byen e sizone e sa nap fri an. Nou kapab toujou fèl tankou bannann yo tou e mwen pap pase yo nan dlo si nou vle nou kapab fèl ok guys jan nou abitye fri bannann nou nou kapab toujou fèl konsa e lap rete nan gou nou. Asire nou ke bannann nan li menm li byen kuit pa andedan, paske pafwa ou konn panse li kuit pa andedan wal peze li epi li gaye nan menw, donk fè sur ke bannann nan li menm li kuit avan nou al pezel epi tann li frèt tou pou nou pa boule. Aprè mwen fin retire bannann nan mwen ajoute pòmdetè yo, Pou nou kapab rive ranpli bannann nan oubyen boure li, e nou bezwen ba li fòm, donk mwen itilize yon pirèks sitwon. Mwen pa t vrèman fokis sou gwosè pirèks lan, nou kapab wè bannann nan li menm li twò piti pou pirèks lan, e donk lè n ap fè l nou kapab byen gade gwosè pirèks lan pou n wè ki gwosè nou kapab fè bannann nou yo. Ok guys. E tou guys mwen vle fè nou konnen ke Jenny Loves Kitching sou 4 rezo sosyo, Facebook, YouTube, Instagram ansanm avèk TikTok. E nou kapab al swiv nou sou yo pou nou kapab bay sipò nou. E Jenny Loves Kitching ap byen apresye sa. e nap ankouraje l e sou chak rezo sa yo nou kapab jwenn yon bagay diferan ki kapab enspire nou nan yon jounen pou nou kapab e prepare resèt nou ok guys deja mèsi pou sipò nou. E lè bannann yo prè sa mwen fè mwen asirem ke yo pa gen lwil ki ret nan yo e mwen asirem tou ke mwen chavire yo pou lwil la pa rete nan yo guys ok donk nou kapab fè menm bagay lan. E pou fini guys mwen pral prepare yon sòs bechamel kote ke nap gen bezwen lèt nap gen bezwen yon ti magi nap gen bezwen sòs tomat e nap gen bezwen Fwomaj ala krèm frite avèk yon ti lay. Kounye a map pase nan preparasyon an, premye sa mwen fè mwen ajoute sòs tomat lan poul kapab dekonjele e answit map ajoute poud lay lan guys aprè map ajoute lèt lan Map mete sifizamman lèt e mwen ajoute yon ti magi tou piti e mwen ajoute fwomaj lan. Si wap enjoy video a jiskaprezan guys, fèm konnen nan yon kòmantè kibò nou ap swiv video sa e fèm konnen tou kisa nou panse de video resèt sa. Aprè mwen fin prepare sòs lan kounye a mwen pral fè pla mwen yan. Mwen ap ranpli bannann yo ansanm avèk yon ti kiyè piti, mwen byen foule l pou l kapab byen ranpli. Si ou fenk fè konesans ansanm avèk fanmi Jennyloves Kitching, mwen ap mande w pou kapab vin fè pati fanmi sa a tou, humm ou pap regrèt sa, e fason w kapab vin fè pati fanmi an se lè ou abone ansanm avèk chanèl lan e ou aktive bouton notifikasyon yon fason pou pa rate okenn nan videyo n ap poste, pou kapab jwenn tout videyo yo a tan E a lè Nou poste video chak Jou a 9 è pil nan maten. E se la nou rive nan fen video a guys si ou te renmen video sa ou te renmen resèt la resèt la te enspire ou pa bliye banm yon like kite yon kòmantè pataje ansanm avèk fanmi ou zanmi ou pataje nan tout gwoup pataje tout kote guys silvouplè. Epi n ap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt videyo pou yon lòt resèt. Bye!